Vision Perfection, le plaisir de vous saluer. Euh, se Wilgens Loristen, misyonè de la plenitude des temps. Alors, nou retounen nan joune sa pou ke nou bay kontinite avèk euh, seri sa ki se Un homme selon la volonté de Dieu. Donk, deja mwen salye ou, Mwen kite yon akolad vityèl pou ou Don ke Bondye beniw ke Bondye gadew Mitspa Ebenezer Emmanuel le Dieu qui veille sur moi veille sur vous menm loske nou som a grand distance. Jodi ankò nou retounen pou ke nou bay kontinite avèk euh, sijè sa ki se le pardon. Se ta di ke le pouvwa di pardon. Nou te wè yè a, nou te touche pwen euh, le sèkle di gran pardon ki se euh, le sèkle 490, kote nou ta wè, E kestyon disip yo yo te poze Jezi Kris, e lòske yo te mande Jezi Kris konbyen de fwa yo kapab padone pwochen yo. Kote Jezi Kris ta pral reponn yo pou ke l di yo, e se sèt fwa setant fwa. Sa vle di ke. 7 miltipliye pa 70, li pral bay yon afè de 490. Sè te dire ke Jezi Kris te fè e envoke le sèkle di gran padon. Sa se la sinifi kwa? Jezi Kris vini pou ke li pakouri la kwa dan tout entegralite li. Jezi Kris, li akonpli lakwa nan tout entegralite li, li soufri, li pase tout an di etap de lakwa yo. E, anfen, li pral mouri sou lakwa pou ke li akonpli tout chouz. E se egzakteman La Croix dans tout son integralite 490 ki e le cercle du grand pardon. Alors parle de pardon se invoke le cercle du grand pardon, se parle de pardon nan tout dimansyon li. Mennan yon nan bagay ki important e esansyel. Apre Jezi Kris fini. akonpli lakò a, plita apot Pòl pral di nan Women chapitre 8 le vèsè premye, apot Pòl pral di, Mentenan donk, il n'y a point de kondanasyon pou se ki son an Jezi Kris. Metan, gran pyèj ki egziste pou ou menm.

Menm ou menm si w ta nan plas pou w te padone, ou pa t ap padone tèt ou. Epi, ou pral santi ke ou koupab, ou pa merite padone. E apati de la, ou pral mete yon baryè pou ke ou, an di, ou tou rejte. Le sakrifis de Jezi Kris a la kwa. Alò, e lesansyèl, Jezi Kris li mouri pou ke li ofri padon l ba nou d'un fason e an di davans. Sa vle di ke padon an li rezève ap tann nou. Padon an li deja chita ap tann nou imedyatman nou vini nou resevra padon an. Men kounye a pyèj ki egziste se lòske nou menm nou kondane tèt nou pandan se tan e le pardon ofè pou nou. Grav erè lòm nan se lòske lòm nan li kondane tèt li. Pita gen yon kantik ki pral chante ki pral di Li pat vin pou l kondane m Men li pran pasyans avè m Sa vle dire ke Nan dimansyon rive ou konnen ke pa genyen espwa Nan dimansyon rive ou konnen ke tout bagay fini Nan dimansyon rive menm ou menm sou ta bay santans a tèt ou ta voye tèt ou jete a M ap dire ke Jezi Kris ap rele w. Li vle pran pasyans avèk ou. Li vle kenbe men w jiskaske ou rive nan yon dimansyon ke ou pa janm imajine epi ou soti libere de tout peche pase w yo. Ka li ofri yon repo e li ofri yon repo sou 3 nivo ki se le repo di peche pase, le repo de vo zam e le repo etènèl. Sètadi ke pou antre nan repo etènèl la, il fo ke ou antre nan repo de vo peche pase. Sa vle dire ke li enpòtan e esansyèl pou nou kòmanse jodi a, si nou kòmanse jodi a, nou garanti ke le Seyè li va kenbe men nou. Se sa k fè ou menm ki santi ou koupab de yon bagay ke ou fè, ou menm ki santi ou, si ou vini nan levanjil la yo pap aksepte ou, Bondye pap aksepte ou, m ap di ou, l ap rele ou kounye a, gen plas pou ou, o kontrè se ou l ap chèche, o kontrè se ou l bezwen. Nou prale priye le Seyè pou ke l touche kè w kote w ye, pou ke l ka pèmèt ou kapab rejwenn chemen, chemen k ap mennen w e lave kilpabilite w yo, lave peche w yo. Nou prale priye le Seyè kounyela. Seyè e Etènèl dan le non presye Sovè Jezi le Kris. Nou prezante devan w nan lè sa a, Pouki nou mande w padon pou erè nou yo. Pou erè frè nou yo. Pou transgresyon frè nou yo. Yon byeneme ki koze yon bagay ki grav. Ki konnen ke lavi fini pou li. Ki konnen ke pa gen espwa ankò. Ki konnen ke nan nivo ke l rive a, e se tann lamò li, tann jijman li. Nan moman sa nou prezante devan ou pou ke nou mande ou pou touche kè li kote li ye a. Pou touche kè sè a kote li ye a. Pou touche kè frè a kote li ye a. Pou di li gen espwa. Pwa toujou. Pou di li ou pa voye l jete. Pou di li ke w ofri padon ou pou li. Ki pou di ke w planifye yon chemen davans pou li. Pou di ke w planifye yon jistifikasyon pou li davans. E nan moman sa, Seyè, dan le non presye de Jezi le Kris. Nou mande w pou touche, pou touche Seyè, pou touche Seyè, pou touche Seyè, pou touche Seyè, epi pou w chanje kè, pou chanje panse, pou chanje nati Seyè, e konsa nou rete kwè ke sa pap menm jan ankò. Nan moman sa Seyè Dye. Nou leve devan ou tout inikite, tout transgresyon frè nou yo, tout transgresyon sè nou yo, ke ou ede yo, Seyè, konprann ke ou pa vin pou kondane yo, men ou vini pou pran pasyans avèk yo. Jodi a menm, Seyè, touche kè yo, touche kè yo pou ke yo konprann ke e vreman lè a rive pou ke yo pran desizyon final nan lavi yo pou yo bay yon direksyon.

Nou retounen ankò pou ke nou lese ou avèk yon travay a fè. Alò travay ke nou vle ou fè ou menm ki pa ankò resevwa le Seyè Sovè Jezi Kris. M pa konnen ki sa ki enpeche w. M pa konnen ki jouk ki sou kou ou ki pèmèt ke ou santi ke ou koupab devan le Seyè pou ta vin jwenn ni. Men kounye a la m ap envite ou, pran yon ti tan, reflechi, nan semèn sa menm, pran yon ti tan reflechi. Paske youn nan bagay ke mwen vin di ou, petèt ou pa konnen, mwen vin di ou ke bon Dieu li fè provizyon pou ou nan Jezi Kris pou ke l pa kondane ou. Ke yon kantik ke yon otè chante li di, kelke swa le peche. Le san de kris le fas. Sa ve di, kelke swa peche ou te ka fe, ou te kapab pete touye moun, ou te kapab fe sa ou te ka fe a, kelke swa peche, li di le san de kris le fas. San Jezi kris, ki mouri sou bradikal ve, li lave peche. Sa vle di ke plas la li rezève avèk ou la nan moman sa a na pale a la, jodi a menm panse ke chak jou ke ou pase se yon dènye jou. E gon kantik ke yon otè chante li di, viv jodi a kòm yon dènye jou. Sa vle di ke jodi a ou gen dwa wè li se yon dènye jou li ye pou ou. Se sa k fè pa neglije Pran ok, sezi okazyon an or sa a pou ke ou panse sou lavi ou pandan rès semèn sa a epi pou pran yon detèminasyon pandan rès semèn sa a pase ke non sèlman tan ap jou yo ap avanse e mond sa pral fini tout bagay gen pou yo konsime men sèlman apre tout bagay viendra le jijman. Panse, ki kote ou prale apre tout bagay fini? Panse, apre ou fin mouri, kote ou prale? Panse, apre lamò, ki sa ou ka fè ankò? Panse sou sa, epi pran yon detèminasyon, nou kwè ke l ap bon pou ou. Le pardon, le pouvoir du pardon, avèk Wilgens Loïsten. Misyonè de la plenitid de tan Nou beni Bondye pou tan sa a Donk nou prale n ap kite ou avèk nimewo sa a E n ap retounen nan yon lòt nimewo E men nou kase e yon ne pou moman sa a Ke Bondye beni ou Ke Bondye gade ou Mitspa Ebenezer Emmanuel a la prochèn.